Gwo bonjou, bonswa pou nou tout zanmi yo donk ki a bò tren youtube la an jeneral. Se toujou yon plèzi pou nou rantre lakay ou, pou nou salye w trè fò. Donk nou toujou di w san ou menm travay la pap rive posib, san ou menm nou pa kapab ale nil pa donk ou se poto mitan travay la donk ou vrèman enpòtan pou nou, nou apresye. Fason ke wap ede nou, de prè ou de lwen, donk swa yon like, yon abòne, yon pataj, donk sa fè nou anpil plezi chak fwa lè nou gade chanèl la nou wè kòman zanmi yo ap ede nou, donk nou kontan e nap toujou ankouraje w pou kontinye ede nou fè travay la, paske se avèk ou menm travay la ap posib, donk si ou pa ankouraje travay la, si ou pa bay travay sa Valè donk li pap rive posib donk mwen menm pap ka fèl konprann sèlman m gen pati pam nan poum fè men pou travay la rive pi devan fòk se ou menm ki ankourajel se ou menm pou ki ede nou pou nou kapab avanse avèk chanèl la donk nou kontan nou salye w trè fò donk nou tap pale deja konsènan de tip de moun ki pa ka fè erè men nou te priyorize 3 kategori de pèsòn ki pa ta dwe fè erè. Le jou ke yo fè erè, donk nou wè erè sa yo dwe koute trè trè trè chè e trè grav ak anpil pèt an vi imèn. Donk premyèman nou tap wè yon medsen kòman lè medsen an rive fè yon erè kòman sa ka koute lavi yon moun oubyen plizyè pèsòn. E dezyèmman tou nou tap wè yon. Kapitèn bato, donk konprann, donk ou konprann e le 3 vwa maritim, aeryèn, terès e vwa maritim, donk e vwa sa yo, e sa yo le jou ke yo fè yon èrè, donk sa ap koute trè chè. Moun te gentan wè. Se medsen avèk e kapitèn bato. Men, jodi a sa nou pral wè ansanm, nou pral wè yon aviyatè. Donk, yon aviyatè nou konnen se mè di pami 3 vwa yo, malgre tout lòt yo danje, men nan 3 vwa ke nou konnen yo, ayeryèn, vwa terès e vwa maritim. Donk, nou pral wè Kote si aviyatè a fè yon èrè, donk li gen 99 pou 100 pwen 50 chans pou jwenn yon moun sove nan yon avyon oubyen yon elikoptè. Donk, kòm nou toujou tande l, gen krash avyon, elikoptè, malgre anpil moun toujou di aksidan avyon, donk sa yo rele yo krash avyon oubyen krash elikoptè, gen dwa di w a yon elikoptè tonbe, yon avyon tonbe, sa yo rele yo krash. Donk. W ap wè le jou aviyatè a fè yon èrè oubyen yon aviyatè avyon oubyen elikoptè a ta fè yon èrè, n ap wè ki kantite dega sa ap koute atravè mond lan. Donk nou konnen lè yon avyon pran vòl, donk oubyen yon elikoptè, Pase li pote divès kalite moun, divès kategori moun de plizyè peyi. Pase lè ou rive nan yon èpòt, ou wè gen tout kalite nasyon nan èpòt la k ap vwayaje. Donk, ou konprann? Donk, se pa pou di w se yon vòl lokal ke l ye. Anpil fwa tou, menm vòl lokal yo konn gen plizyè lòt moun, e divès lòt peyi, lòt nasyon ki konn nan vòl lokal yo. Donk, m pa byen di w pou yon vòl entènasyonal. Lè w tande yon avyon entènasyonal tonbe, Sa koz anpil, anpil, anpil dega. Donk, pa egzanp, menm si se yon avyon militè ke l ye, si yon avyon militè ta tonbe, pa egzanp la, si Etazini oubyen Lachin, Larisi, donk konnen gen gwo konfli antre peyi sa yo aktyèlman, si youn nan peyi sa yo ta gen yon gwo avyon militè ki tonbe, non sèlman ap gen pètr an vi imèn, an menm tan tou, ap gen anpil lòt peyi. Pa ezanp, avyon, nou konnen avyon militè yo koute trè trè chè, donk si avyon sa a ta vin rive tonbe, sa ap koz anpil, anpil, anpil dega. Non sèlman gouvènman peyi sa a l ap pèdi, l ap pèdi moun e l ap pèdi onivo dekonomi Konprann? Donk tou sa yo, e jan de moun sa yo, yo pa ta dwe fè erè. Le jou ke yo fè yon erè, donk erè a l'ap koute trè trè trè chè, trè grav avèk mond lan. Pa egzanp, si yon avyon komèsyal l'ap vwayaje, li pote anpil anpil moun nan divès kalite peyi, di, oubyen divès kalite nasyon, donk lè avyon sa a tonbe, sa ka rive li ka pote 100, 200, 300, 400, jiska iks Moun ke nou konnen sitou gwo boyin ameriken yo ou byen lòt air france tou sa yo gwo avyon yo konn pote anpil anpil moun donk yon yon ti avyon mwayèn li ka pot 50 nan 100 moun 200 moun men yon gwo avyon yo nou konnen konn pote anpil moun donk ee mande Dye padon si avyon sa ta tonbe wè mond lan ap kriye antyèman Hwawon, anpil paran nan mond lan lòt peyi yo yap kriye pase yo tout fè pèt non sèlman mèt avyon mèt konpani an lap fè pèt ou konprann men pèt an vi mèn yo tou anpil fanmi ap kriye paske moun sa yo yo pèdi pwòch yo donk e ane pase kote nou tap tande gwo avyon ki te tonbe e tou prè zòn e peyi ki gen konfli avèk etazini pou afè gaz la, donk la se gen anpil anpil avyon ke nou tande tonbe sitou pou ane sa yo la, donk nan menm ane sa la ayiti m mè di il ya 2 mwa a de sla kote yon ti avyon al tonbe nan chanèl e sou zòn kafou, donk kote nou wè jan moun yo mouri pa gon grenn moun ki sove ladan menm moun ki te atè, donk tèlman ayisyen eklere tou Ou wè men moun ki te atè malgre yo wè avyon an tande bri avyon an pral tonbe moun yo pa retire kò yo jiskaske yo viktim kote atè a. Donk jan de bagay sa yo, yo ekstrè ekstrèmeman frajil. Ou konprann? Donk menm bis tou, pase lè w ap gade yon chofè machin e sa k fè lè w ou moun w al nan yon oto oto ekòl, yo toujou di w menm si w pote 1000 moun, ou pote 100 moun, ou pot 50 moun, 20 moun, kantite moun ke w pote a, ou menm chofè a sèl tèt ou k dwat, Konsidere tout moun ou pote yo se moun fou. Sa se ki fè yo esplike w sa. Si w fon yon kout volan mal, machin nan fon aksidan l chavire. Tout reskonsab moun sa yo, e sou kont ou yo ye. Si w byen kondwi machin nan, donk ou rive byen, donk moun yo ap di w mèsi men konsa tou si gen yon on fo vitès, on fo kout volan ki fèt, donk la ou ap koz moun, anpil nan moun sa yo pèdi, konprann, donk se sa k fè m di w jan de moun sa yo, w ap wè le jou ke yo fè yon erè nan sosyete a, l ap koute sosyete a trè trè chè, trè trè chè, anpil moun ap rive viktim imènman. Donk e se tout konsèy sa yo ke nou te gen pou nou pataje avè w, e pou jodi a, e m rete kwè chak zanmi ki rive jwenn Video sa ou pral gadel pou tande e tip de moun sa yo lè yo fè yon erè kòman sa koute sosyete a trè chè donk m te byen kontan ansanm avèk ou pa janm bliye sa non tan pwòch anpil nou nan dènye tan ou menm ki tande la pawòl ki tande e mesaj bòn nouvèl la ki twouve nou sèvitè ap ankouraje w pou aksepte Jezi Kris prese fèl pase gen yon moman ou pral rive. Li pral two ta pou ou. Konprann? Li pral two ta pou ou. Paske tan an vrèman difisil. Donk, m ap sonje Vòltè, lè l ta pral trepase, e misye te di, Li bon moun ka viv san Bondye, hen, men kòm lè w pral mouri ou pa konnen, men l di l pa bon pou mouri san Bondye. Egzanp, te gen yon sèvant, e, enfimyè ki t ap okipe Vòltè a, li te di, Monchè, menmsi yo ta ba l kantite milyon ki genyen, Li pa ta renmen pou l viv yon bagay konsa kote yon payen ap trepase pou se li menm ki ap okipe l. Pase li te santi l gen anpil pwoblèm tèlman Voltè t ap plenyen, li t ap kriye, sa t ap ba l anpil pwoblèm, li wè l pral mouri san Kris e li t ap meprize pawòl Bondye a lè l te konn evanjelize l. Donk, jounen jodi a, ou menm m ap di w, lè w tande yon sèvitè ap evanjelize w ba w pawòl la, pa meprize l. Donk, Si w meprize l, se sakrifis Kris la, konprann, sakrifis Kris te fè pou asavwa san l ki te koule alakwa a, ke w meprize. Donk, jis se yon ti parantèz ke m ta fè jis pou m toujou ankouraje w chak fwa nou gen chans nan videyo nou pou nou toujou ankouraje w pou w aksepte Jezi Kris. Se te zanmi w Louis Alfredo, donk, tchaw pou yon lòt videyo.